Bonjou bonswa avèk tout zanmi nou yo Sa wal depan de kilè w wal gade video sa Pa bliye w sou chanèl paw la ki se CB Info TV Menm jan w gentan wèl nan tit video a Jodi a n pote yon aplikasyon tèt chaje pou ou Yon aplikasyon kote w kapab fè kòb lè w vle jan w vle sou aplikasyon sa Ebyen nap tounen apre poz sa. Baww. Jan nou te di w la, nou retounen. San nou pa pèdi tan, n ap antre nan aplikasyon an dirèk avè w. E m ap kite lyen aplikasyon sa a pou ou nan deskripsyon videyo a. W ap sèlman klike sou li epi w ap desann aplikasyon an. Pou desann sèlman w ap desann li, y ap ba ou kòb paske ou telechaje l. Bon, kòman w fè kòb sou aplikasyon sa a? Aplikasyon sa a se prèske menm jan avèk TikTok li ye. Sof ke li menm li ba ou posibilite pou fè kòb fasil sou li. Pandan ke w ap li videyo, w ap distrè ou.

Ou ale la, pou antre ak kont Gmail ou, oubyen Facebook ou, oubyen yon nimewo telefòn. Men mwen menm kòm mwen deja gen gen yon kont deja, map fè nou antre avèk email mwen paske avèk email mwen m gen kont. Ok. Ok, la mwen sou kont mwen an. Ok, mwen sou kont mwen an la. Mwen kòman ou kontman fòk sou a. Ok la a mwen sou kont mwen an la a. Kòman ou ganye kòb sou li? Se a travè video ou pral. Pandan ou wè la, m gen yon video m ap li la, w ap wè m gen yon ti bagay jòn, yon siy K, ki gen yon ti wonn k ap vire ladan l. Ebyen se atravè sa a ke m pral fè pwen. E lè w fin fè pwen sa yo, kòman w kapab transmèt yo an kòb, jis pou w kapab retire kòb ou? W ap sèlman klike sou K sa w wè la a, ok, lè w klike sou li l ap mache konsa, w ap wè l mache.

Ok, yo ba w yon ame a fè de minimòm 1.50 ou kapab retire. Ou di mwens, pi plis ou ka retire pou jou a, se 20 reais. Ok, kòm ba yon 20 reais la, yo pa bon wen, men si m vle pran 1.50 la, m ap sèlman pran l la, m klike sou li, epi m make sacar. La yo mande m kòman m vle retire l. Eske se transfè m ap fè sou bank mwen, ou di mwens, eske se pa pix. Mwen kòm lèm map fèl lèm konn abitye fèl se sou pix mwen konn abitye fèl mwen sèlman peze pix lan epi yo mandem ki stil de pix eske se cpf oubyen email m sèlman metel m met nimewo m met non ki sou e mèt kont lan se sou nom m metel e m met cpf la epi m transfere kòb la si se transfè bank map fè Klike sou transfè bank la. Met non, prenon, CPF, email. Epi y ap voye yon kòd ban mwen. Kòd bank la, dizon. E nèk e metel. Epi m transfere kòb mwen sou kòd mwen. Li trè senp e trè fasil. Janm di nou deja a, pa mezi w ap li videyo, se konsa w ap fè pwen. E pa mezi w ap fè pwen, se konsa. wap fè kòb. Li trè trè trè fasil. Alò, m panse apre videyo sa a, lè w fin desann aplikasyon sa a, ou kòmanse li videyo, ou pran plezi w nan videyo epi wap fè kòb, m panse wap retounen vin remèsye nou. Baw, se tout sa nou te pote pou ou. Si w renmen videyo a, kite yon like. Si w poko abòne, fè sa kounya. Kite yon kòmantè pou w di nou sa w konprann avèk sa w pa konprann de videyo a, jis pou n kapab eklèsi w. Dakò? Tchaw, a la pwochèn.